Mezanmi bonjour bonsoir koman nou ye koman nou ye se lub stephie k antre nan kay la la k pral ba nou yon bon ti diri la avèk si food bon ti diri la si food sa nou pral mete ladan li e na pral mete ti pwa vegetable sa sa se ti preparasyon pou si food la ok Apre sa kòman nou ye mwen mande nou si nou pot ko al abone avèk chanèl la pou nou fèl kounye a nan moman sa la menm pou lèm poste ti videyo yo pou nou ka toujou wè sa se lwil mwen gentan kòmanse ki kòmanse cho pou nan kòmanse fè ti djouye a nou pap pèdi tan nou nan fèl byen vit ti djouye byen vit byen byen byen vit Ok Byen fèt Sa w la kounya Lwil mwen gentan cho M pral mete Koman yo rele sa ankò Epis mwen M ap mete epis mwen fri Mete epis mwen fri Li konsa kite l byen fri anvan m al ajoute lòt bagay m ap kouvri li konsa ok kounya la epis mwen fin byen fri kounya m sot lave shrimp mwen avèk.

Se paske m pa vle m pa vle video a long ki fè m pa montre nou kòman mwen menm mwen netwaye pwason mwen men ti manje m pral fè jodi an se yon bon ti diri seafood ansanm avèk pwason fri sòs pwason fri ok m ba wè sizo a. Yon lòt jou ma moutre nou mwen menm kòman m netwaye pwason mwen lè map fè pwason m kòman m fè sa ok yon lòt jou men nap nap fokis jodi an sou ti diri seafood lan ok kounya la nou vini nan diri nou. Ok Ou wè kòman bagay yo byen fri Anm sot lave pwa mwen Menm lè pwa a se pwa frize e m toujou renmen lage dlo sou yo relave yo Ok M toujou renmen fè sa. Mezanmi si nou poko ale abone avek chanel la Fe sa wi mezanmi fe sa wi Pou nou ka toujou we le map fe bon ti manje sa yo Ok Epi pa bliye le nou fin gade video an e lage yon comment lage yon comment pou mwen fèm konnen kisa nou ta pral ajoute e tou sa ok e pi banm ti like la depi nou renmen video a banm ti like la ok kounya map kouvri li pou li ka Pou epis lan ka byen antre nan pwa a tou. Ok nap kouvri l. Kounye a nou retounen pou nou dekouvri chodyè nou pou nou ka gade kòman sa ye kòman pwa a avèk tout ooh santi bon. Nou pral ajoute ti kokoye nou ok pou nou ka kite li fri toujou ok ajoute ti kokoye nou pandan se tan nou ka tou profite ajoute ti goya nou ok Mezanmi pa bliye nou banm ti like la wi si nou renmen jan map fè manje a pa bliye epi wap brase li wi. Mwen brase l. Ok. Kounye a m pral kouvri li pou yon 5 minit ankò epi pou m ka ajoute. Kounye a n vini pou n dekouvri chodyè nou ki tap. Fri avèk boko ko ye non. Boko chama ou sou se fri. Ok. Je di a nou pral fè ti je ya pou l ka gen ti koulè. Nou menm nou pap mete pat tomat. Nou nap mete ti sizen sa a kap tou bal koulè. Ok. Nou pap bezwen mete anpil. Ok. Son magi li ye tou. Se sak fèm pa mete magi magi. Ou la? Ou koman l gentan chanje koulè? Ou wè? Ou wè koman l gentan chanje koulè? Ok. Kounye a nou pral ajoute dlo nou. Ok. Mwen va ajoute ti dlo toujou. Ok. Mwen va ajoute yon lòt ti dlo. Kèk sa fè son ti kou kou. Ok. Yes. Mwen fè men valè diri mwen gen pou mwen fè a.

Kounya nou pral gade, nou pral gade diri nou, dlo diri nou. Nou ap ba l ti brase a. N ap ba l ti brase a pou nou ka goute l, pou nou wè ki valè sèl kounya nou pral bezwen pou nou mete ladan l. Ok la kounya mwen goute diri m mwen wè ki valè sèl ke l mete ke l merite men pa bliye epis ou gentan gen sèl ti sizen ou mete a gentan gen sèl ladan l ou pa pral plen l avèk sèl sèl w ap ajoute an se jis anpil sèl pa bon se jis ou ajoute ti sèl sa a yon fason pou lè diri an lave ou pral mete du riz ou pa bliye du a li still ap toujou gon ti dlo k tonbe nan dlo du dlo dlo manje a la sa vle di ou mete ti sa a on fason pou lè dlo du riz a tonbe ladann poul ka poul ka toujou gen sèl gen gou tou epi lè w fin mete lè w fin mete sèl ou. ou make sure goute li ok anvan wal fè tout lòt bagay wal lave diri ou re goute li epi ou pral kouvril pou kitel pran yon yon 2 3 minit ap bouyi epi nan moman sa ou pral lave diri ou epi pou vin re dekouvri li pou mete diri ou la kounya ou fin ba diri ou. 2 bon dlo. Ouh kè fò frape. M fin bay diri 2 bon dlo. Epi anvan w al mete diri ou, ou fè ti goute a ankò pou make sure tout sèl ou ok. Dlo diri a tèlman gentan bon, ou ka bwè l konsa tankou yon bouyon. Ok. Ou bay diri yo 2 bon lave. Sonje m di w menm si w fin bagay li ou retire dlo a, ou wè dlo toujou. Ok, se sa fè ou pral kenbe l konsa pou w ka ajoute diri yo. Ok. Epi pa bliye m pral mete bè ladan l. Bè a li menm poutèt pa l gen ti sèl tou, se sa fè w pa ajoute anpil sèl. Yon fason pou lè w mete sa. Ok, gen moun ki toujou ap di m, Steph, um, diri m toujou pat, bla bla bla. Ok, depi w remake pandan w ap mete diri w, ou wè diri a gen tan monte tèt Chodyè ou, I mean tèt dlo diri ou, la ou gentan met nan tèt ou diri ou pap pat ankò. Li pa pou ti pat. Ok, li pa pou ti pat. Ok, kounya la m pral brase l diri mwen. Wè li? Diri a pa pou ti pat. Li pa fasil non pou m retire dlo nan diri m lè tankou diri m fin mete tout bagay. Gen moun nan ki se lè l fin mete diri li, se lè sa l ap wè dlo a gentan twòp. Non. E pi m abitye avèk chodyè m tou. Tout chodyè yo m gentan konnen ki kantite. Diri l ka pran lè m ap fè valè diri sa ki chodyè m itilize. Pa bliye nou pa anpil nan kay la tou ok. Mezanmi pa bliye nou e banm ti like la epi n ap di m kòman kòman nou fè pa nou lage ti kòmant la di m kòman nou fè pa nou epi kisa nou t ap ajoute tou sa yo ladan l. Ou konnen chak moun fè manje yon fason. La kounye a se bè mwen m pral pran. M renmen ajoute bè m. Se nan moman l fè ti bouyi sa a, m renmen ajoute bè m ladan l. Ok. Pa bliye banm like la. Men bè mwen. Mwen renmen bè sa anpil. Mwen renmen ajoute bè sa. Nan manje. Li gou. Ok. Se sak fèm pa fè manje nan anpil lwil paske mwen renmen bè nan manje. Pa bliye anpil lwil la pa bon e bè a li menm pral tounen lwil tou. Ok nou wè kòman l gentan ye. Pa bliye peze kloch la non mezanmi pou lèm fè ti bèl ti manje sa yo bon ti manje byen gou sa yo ki pa menm bezwen sòs men pa kont jodi a m fè sòs wi m ap fè yon pwason next time jan wèm di nou an next time m ap montre nou kòman mwen menm mwen pare yon bon ti pwason e fri ou byen e good sel whatever jan li ye an koman mwen mwen fè sa nou wè koman diri a gentan pral bèl lap bèl lap gou ou wè ti sizèm nan mte mete an li gentan bay dlo diri yon ti koulè ke mpa bezwen mete pat tomat ke mpa bezwen ou konprann ok a swiv. Ok Nou wè dlo nou fin sèch ladann toujou renmen retire piman apre wi pa vle l pete retire piman ou dlo a fin sèch kounye w ap ba l yon ti brase pou ka al toufe l nou wè nou wè kòman tisigen nan ba l bèl koulè. Si nou renmen jan m fè l la, pa bliye ban m yon ti like. Voye l ba yon zanmi, share videyo a. Ok? Ok Kounye a la m pral toufe li Paske diri m gentan Prèske bon wi Ap pran yon Yon 15 minit toufe Ou kwè diri m bon Ou pran sa mezanmi pou m ka goute wi Kounye a la m pral toufe M toufe li Epi m desann volim fou mwen La m toufe manje a pou 15 20 minit epi volim fom sou lo pou ti res sa k pat ko kwit yo pou ka kwit alò nou wè koman li bèl mezanmi pou nou pa banm ti like la oh nap banmwen mezanmi nap banmwen wi sa se diri lib stefi se konsa m fè ti diri avèk pwa vejtebol mwen. Nou wap ka la pou nou goute avè m. Mwen ko di nou. Sa se konsa mwen men mwen. Mwen bay pwason mwen. Ki gen pou lal fri. Ok. Mwen an nou pral fri li. Nou pral mete l nan. Nou va l pase ti farin sou li. Nou va met anpil farin. Nou ka fri l yon fason pou l krispi. Pou l byen sèk. Anvan. Nou va ba l anpil farin. Yon lòt jou m a montre nou. Ok. Sa se konsa mwen mwen. Mwen fri pou pwason an. Ok. M ba we. M ba we sizo a. Pou m koupe ke yo. M ta renmen di w next time. Video sa ap vin jwenn nou. M ba we sizo a. M toujou konn koupe ke yo. Koupe zel sa yo. Jan w we sa a fet la. M koupe sa yo. M koupe ke yo. Ok Manje nou fin toufe Waw Waw Nou e di ya

Brase sa ou pap brase l tankou lè dlo a tap bouyi an non wap brase l se tankou wap soulve l ok ou al toufe l ankò nan fou bouyi a wi byen gou byen gou si nou tap fèl menm jan avèm banm yon like epi si nou poko eseye nan fason sa nou al eseye. Epi nan di mwen koman ti manje ap soti kou. Sa se diri lubstefi. Sa se fason pam nan. Ok tankou jan nou konnen chak moun gen fason yo fè manje. Sa se fason pam nan. Mhmm mhmm mhmm. Nou pral eseye nan fason pa m nan. Pa bliye share li ba yon zanmi. Ban m yon ti like. Ti dwèt la, thumbs up la. Like this.

Ui sa ou pa bezwen bagay pou manjel non sos bagay epil byen cho la se fin pran yon pla epi retounen vin pran yon lot pla wi ok mes amours mes amours mes amours merci merci pa bliye banm ti like la al abone chèli ba yon zanmi. Epi la se pwason m kap frit. Ok merci merci merci.